Grenn bagay sa a ka crash, sa vle di ka kraze, ka chavire stock market lan avèk market crypto monè a. Nan video sa a, m pral di w kisa l ye epi kisa pou fè tou. Paske l enpòtan pou konn kisa pou ta fè si yon bagay konsa ta rive. An pasan se premye fwa w tonbe sou ti video m nan, non pa m se James Cissé nèg China a, mesye ret branche. Nèg China paske. Mwen son antreprenè m ap evolye an Chine, se la ke m gen biznis mwen. Mesye ret branche paske se mwen ki fonde platfòm ret branche an ki la pou motive w chak jou, fòme w epi enfòme w sou tout sa ki gen rapò avèk antreprenarya, fè kòb sou entènèt, finans pèsonèl e ot. Si jan de sijè sa yo enterese w, m ap konseye w abone avèk chanèl YouTube ret branche an. Klike sou ti bouton abone an anba videyo yo. Epi klike sou ti klòch lan tou. Ti klòch sa a lè w klike sou li, li pèmèt ke ou jwenn lòt notifikasyon lè nou live oubyen lè nou poste yon nouvèl videyo, YouTube ap fè w konnen. Epi tou pwofite swiv Ret Branche sou lòt rezo sosyo tankou Facebook, Twitter, YouTube avèk Instagram. Revenons à nous moutons. Zanmi pam sa kap fèt? Èske ou branche? Wè grenn ti bagay sa a? Li ka chavire stock avèk crypto market. Men avan m di w sa l ye, banm yon ti bagay nan pèspektiv pou w kapab konprann byen sa m pral esplike w la. Pran ti chèz ba w tande. Gen 2 tip de moun ki lan stock oubyen crypto market. Gen moun tankou menm ansanm avè w, yo rele yo retail investor. Epi gen moun ki achte an gwo, de ka rele yo wholesale investor, men an reyalite yo rele yo fund manager. Sa vle di se moun k ap jere gwo lajan. Lè w ap envesti lan stock market oubyen lan crypto monè, Ou ka fè sa pou kò w. Majorite retail investor yo, bon e sa yo rele retail investor a menm, sa vle di se yon moun li jere afè l pou kò l, an dirèk. Men gen yon pakèt moun ki gen gwo lajan, enben yo peye de firm, de konpayi, epi konpayi sa yo, y ap jere fon yo pou yo. E konpayi sa yo ap jere gwo fon. La n ap pale de milya, n ap pale de trilyon lè w pran konpayi tankou BlackRock, k ap jere nan moman m ap pale avè w la, m pa konn si chif yo chanje, m pa konn ki lè w ap gad videyo sa a tou. men 8.7 trilyon de dola. Tande byen, trilyon. On trilyon se mil milya. Donk, w ap imajine w, se 8 sèt avèk on pakèt bann lòt zewo ki vin apre. Donk, jan de konpayi sa yo, fon manadjè sa yo, se de tip de moun sa yo ki sou make a. Nou menm, avèk yo menm. Yo menm avè nou, gen pratikman 6 kote ke nou ka depoze lajan nou. E patikilyèman yo menm, gen 6 kote ke nou ka envesti lajan nou. Gen 3 la lan moman an ki pa rapòte gran choz, donk yo pa mete anpil kòb la nan pòtfolyo yo, pwobableman 20% ka al lan pati sa a, epi gen 3 lòt kounye an la a, Se la k majorite la manman lajan ye, m ta di 80 pou san lajan ki envesti an, se la ke yo mete l. Konnen de ki sa m ap pale. Premye tip envestisman an, oubyen premyè klas envestisman an se kach. Sa vle di lajan ki rete sou kont an bank ou, oubyen anba matla w, nan ka pa nou antanke retail investor. Majorite gwo konpayi an se pa m fokis sou yo paske se yo m ta renmen w konprann paske se yo ki gen pouvwa ki gen gwo kòb lan men yo Ebyen jan de fund sa yo fund manager sa yo yo pa tèlman anpil kach gen plizyè rezon paske 1 kach ap pèdi valè yo konsyan ke enflasyon ap manje kach ki lan men yo a kòb likid ke yo gen lan men yo an ta di yo ta gen 1 milya dispoze pou yo envesti enben 1 milya sa yo ke gen kòm rezèv si yo kite l an kach Enben, apre 1 an, 1 milya sa p ap vo 1 milya ankò. L ap vo mwens, paske enflasyon an ozalantou de 2, 3 pousan nan moman an. Bon, sa se chif ofisyèl yo, byenke nou konnen enflasyon li plis ke sa. Men si w ap mande m, James, ki sa k enflasyon an? Sa vle di ke lajan ap pèdi valè. Pri tout bagay ap monte, lavi ap vin pi kout, kou vi ap vin pi chè. E pa sèlman kou vi antanke, an tèm de konsomasyon, men kou asèt yo tou, aktif yo. Pa egzanp, nou ka wè, yon pakèt nan stock market la, stock yo monte, e tout bagay monte. pri tout bagay ap monte la, ou ka wè sa. Sou sou zonmake nan 2 3 jou wap wè sa. Donk sa vle di ke pri ou te ka achte bagay la yè e pa pri wap pral achte jodi an li pi chè. Donk enflasyon an m di nou ozalantou de 2 3 pousan, chif ofisyèl yo, se pou tèt sa m pale de sa. Enben sa vle di ke lajan w lan chak ane lap pèdi 2 a 3 pousan de li. Donk sa vle di ke retou sou envestisman an li mwens 2, mwens 3. pou sa. Donk ki pa enteresan. Dezyèm lòt posiblite ke ki genyen se meto presye, gold and silver an anglè. Enben, sa a li menm li kenbe valè l, okontrè li pran valè, men tou piti, men li gon lòt pwoblèm, sè ke yo pa bay enterè sou li. Yo pa bay enterè sou li. Si ou gen lò a, pa egzanp menm mwen gen lò nan pòtfolyo m, pa gen okenn konpayi ki ban m enterè sou lò a. Pou yo ta di yo ta ban m 1 pousan, zewo pwen senk pousan, di pousan, sen pousan eksetera. Yo pa bay pousantaj sou li, donk li pa bay yield. Etan done ke li pa bay yield, byen ke li pa depresye non pli, sa vle di ke kòb la li toujou li kenbe valè l. Men gon lòt bagay, si e sere ou ba yon moun sere l pou ou mete l nan yon konpayi paske jan de konpayi sa yo, se ap achte lò a. Anfen, yo gen lò nan pòtfolyo byenantandi, men lò a li menm, yo gen anpil lò, anpil kilo lò. Donk sa vle di fò yo jwenn yon konpayi ki pou sekirize l. Paske si w pa sekirize l, moun ka vini yo vòlè l. Enben, ou bejwen peye konpayi sa a pou l sekirize lò a pou ou. Donk, an dote tèm, li gen yon yield ki negatif. Li kapab di paske se akoz ke w bezwen sekirize l, ou oblije peye konpayi pou sekirize l, gen yon kote ou gen yon storage, yon sòt de depo kote ke w mete l. E fòk kote sa a trè sekirize. Donk, lò a, ou genyen l nan pòtfolyo, tout moun ki respekte tèt yo, tout envestisè ki respekte tèt yo, gen lò nan pòtfolyo yo, men lò a ka. ozalantou de 2 a 5 pousan, e gen moun ki fè jefò ki mete l a 10 pousan, men l p ap depase sa. Answit, twazyèm lòt bagay la, se bond, bond market. Bond lan, gen corporate bond, gen government bond. Pou w ka konprann bond lan, bond lan sa vle di ke konpayi sa oubyen gouvènman an al sou mache l al prete kòb. Se dèt, bond lan se dèt. Donk, Depi gen dèt, sa vle di gon moun k ap prete, gon moun k ap, k ap, ki son pretè, gon moun ki son enpretè. Enben pretè a lan ka pa m, pa egzanp se ta nou menm Return Investor yo, epi moun k ap prete an li menm se de konpayon oubyen de gouvèneman. Pa egzanp gouvèneman ameriken gen dwa bezwen pou kòb, li prete kòb. Ok. So, lè yon moun al sou, lè yon konpayi al sou bond market lan oubyen yon gouvènman al sou bond market lan, li emèt bond pou l ka, dèt pou yo prete l kòb pou l fè pwojè li whatever, epi l di l ap peye sa aprè, enben Kòb sa a son kòb ki plizoumwen m te ka di ki garanti. M pa menm di plizoumwen, son kòb ki garanti. Paske w ap touche kòb la kanmenm. Ou gen dwa pou ou ka touche manman lajan men w ap touche enterè a. Donk, fon sa yo, yo envesti anpil lan bond market. Men jounen jodi an, bond prèske pa gen enterè ladan l ankò. Kòb tèlman pa chè nan moman an, sitou avèk Fed Ozetazini k ap prente kòb epi tout gouvèneman k ap prente anpil lajan. ki vin fè ke lajan kantite lajan ki te genyen an vin plis menm kantite lajan kap chase menm kantite goud yo sa vle di kap pral kap pou achte menm kantite goud yo donk ki vin fè ke lajan pèdi valè mezanmi nan moman nou di kòb pa chè enben ki vin fè ke prete lajan vrèman bon mache sa vle di enterè sou dèt la li vrèman bon mache donk kounya la ou ta di men pou ki rezon enterè sou dèt la li vrèman bon mache se paske gen anpil lajan an sikilasyon nan moman an epi tou. Moun kap prete yo tou e yo k gen pouvwa e yo k gen ki gen gouvèneman e yo ki ki gen power lan men yo enben moun sa yo pou yo bay dèt la toutotan enterè a pi ba li pi bon pou yo sa vle di dèt yap bay la enterè a li pi li pi ba donk sa vle di ke yo gen tout enterè pou yo kenbe e dèt lan oubyen enterè sou dèt lan ba yo gen tout enterè yo pou yo fè sa donk ki vin fè ke fon manager a dabitid lè w achte yon bon ou ta sipoze fè 3 a 5 6 7 pousan Nan moman la, bond market la te a 0 pwen 5. Bon resamman la, e sa k crash tou e stock market la avèk crypto money. Si w lan mache stock market avèk crypto money ou ka wè te gon crash ki te fèt la kèlke semèn de sla. Ebyen se paske fed fed la te yo te ogmante to denterè lan bond market la. Yo pase de 0 pwen 5 a 1 pwen 5 pousan. Epi kè tè tout tèt moun cho e m pral esplike ou pral konprann talè poukisa tèt yo cho. Ebyen yo yo kouri retire kòb yo paske o mwen lan bond lan se garanti son kòb garanti. Kounye la vin re 3 sa yo. yo pa fè moun fè kòb twòp. Paske tout fon manager, imajine toi m vin lakay ou m depoze kòb mwen. Epi gon moun la, l ap fè 15 pou 100 nan. Tandi ke ou menm lè m depoze kòb mwen lakay ou, menm 5 pou 100 ou pa ka ban mwen. Ann di ke ou menm ou kenbe kòb la cash, w ap mete l nan lò, w ap mete l nan bòn, l ap difisil pou ban m 5 pou 100. Li prèske enposib pou banm 5 pou 100 lan ou fè kòb mwen grandi a 5 pou 100 tandi ke gen lòt moun ki menm ap fè kòb la grandi a 20, 25 pou 100 enben sak pase m pral lakay lòt moun sa lè sa fè tout fon manadjè ap eseye pou yo bay meyè pèfòmans pou moun ka kenbe kòb yo paske lè w al bay moun nan jere kòb yo ekzanp mwen menm an chinn mwen fè sa non sèlman m envesti dirèkteman men m bay yon seri de konpayi espesyalize jere kòb mwen pou mwen m ba yo kòb la epi yo jere l men yo touche yon frè pou sa e yo touche yon frè chak ane donk se menm jan tou pou fon manadjè sa yo

So enben se konpayi sa yo ke yo fon endèks yap yap yap yap yap yap yap track yo. Enben an average depi lè ou jere baz la jiska jounen jodi an li ba w average de 10 pou san an mwayèn. Sa vle di ke gen ane l plis ke 10 pou san gen mwayèn mwens ke 10 pou san men an mwayèn se 10 pou san. Donk sa vle di ke yon fon manager pou ka di ke li se yon yon konpayi m ta di w ki pi bon fò l ta fè pi bon ke average an. Sa vle di fò l ta ka ba w plis ke 10 pou san. Donk. Se pa, si e lan 3 bazo lap envesti pap ka bo di pou sa. Kounya la nou vin gen 3 lot sa yo. 3 lot sa k rete yo m te di nou e 6, 3 lot sa k rete yo se stock market, real estate, sa vle di lwe kay, met kay nan lwaye, e achte kay etc. Epi crypto money ki se aktif dijital ki fèk parèt la, li menm ki tou nouvo tou bon nan game nan. E. Mache kripto a li volatil. Sa se youn nan dezavantaj li gen nan mache kripto a. Li volatil. Sa vle di ke depi li volatil nan moun, moun yo wè ke li riske. Paske jodi an makèt la ka monte 20 pousan e demen seve l desann 30 pousan. Ok. So, se bagay ki rive tout tan. Menm gen lè kwenn menm ki 50 pousan. Yo fè redi sòt la. Bagay ki ka kase kè anpil moun. Kan e imajine ou, ou fèk sot 1 milya dola ou depoze la epi apre sa ou wè 1 milya a tounen 500 milyon. Kè ou sote. le landemen, e se bagay yo fèt an kèlke zè, an mwen de 24 è. Donk, se yon makèt ki trè volatil. Donk, ti mesye yo pa twò jwe jwèt sa a. Byen ke o fiu e a mezi gen, vin gen plis, sa fè kripto makèt la mache konsa, se paske gen plis moun sa yo ki kòmanse ap met lajan ladan l. Paske yo pa gen chwa. Kounye a, sa k genyen, se real estate avèk stock market. Real estate lan, fò w trè spesyalize pou w al ladan l. E real estate pa likid. Sa vle di ke ou gen dwa met kay ou la a lavant, ou fè ennan pa gen moun k okipe w. anvan w jwenn yon moun achte l nan men w. Oubyen sa pran plizyè, sa ka pran kèlke mwa pou w vann li. E menm lè w jwenn yon bayè, pwosesis lan pran tan, letan pou w vann li eksetera, yon mwa, de mwa, twa mwa ka pase. Donk, riyèl estit nan pa yon aktif ki likid. Tandi ke tout lòt sa n ap di yo la se de aktif, ke se kach, ke se bond, ke se meto presye, le gold avèk silver, e ke se stock market, ke se crypto market, yo menm yo trè likid. Sa vle di ou ka rantre ladan yo, an mwen de 24 è w ka rantre sòti ladan yo. Riyèl estit lan pa konsa e sa fè gen yon seri de fon manadjè ki pa menm jwèt riyèl estit lan. Paske li pa likid. Donk, vin rete pratikman sèlman 2 chwa, Stock Market oubyen Crypto Money. E Crypto Money a se cheval ki pi rapid nan kous lan menm lè w wè li volatil jan w wè l volatil la. Se la w ka jwenn meyè retou sou envestisman w. Kounya la, sa fè gen fon manaje k ap envesti nan Stock Market avèk Crypto Money paske yo pa gen lechwa. Yo pa ka al nan Bond Market lan paske Bond Market lan yield yo, sa vle di enterè a, li trè ba. Yo, lò avèk silvè pa gen yield ladan l. Cash la li menm li gen yon yield ki negatif. Ou konprann? Donk. Kisa m te di w ki ka crash market la? Kounye a m met bagay yo an pèspektiv pou ou, kisa k ka crash market la? Lè m ap pale de market la, m ap pale de crypto monè avèk stock market. Kisa k ka crash market sa? Paske market sa yo ka bat moun nan moman. Men kisa k ka crash li? Enben, se si bond market lan, yield yo ta retounen monte ankò. Paske si yield yo retounen monte, sa k ap pase, an ta di yield yo ta pase de 1.5 kote yo ye la a, A 3 pou san, a 5 pou san. Enben, ti mesye yo pral di, hey, la a, kòb sa a se yon kòb ki garanti, kòb dèt lan, paske se dèt li ye, Leta fè, Leta ap toujou peye. Tandike nan stock market la, stock la ka monte, l ka desann, m ka pèdi nan kòb mwen an, enben ban m retire enpe, m p ap retire tout byen antandu, ban m divèsifye pòtfolyo m, m retire enpe pou m limite risk. Paske, premye, yon fon manager, premye sousi l se kenbe lajan kliyan pou l pa pèdi l. Li gen dwa pa fè lajan kliyan an grandi osi rapid ke kliyan an ta renmen, men omwen kòb la la. Kliyan an ka wè ke kòb la grandi, menm si li grandi 2 pousan, 3 pousan, men kòb la la, kòb la grandi. Ok, donk li ka pa sa, men si w ap pèdi kòb li, he, l ap kanpe, li ap fè biznis ansanm avè w. Donk, pou yo mitije risk, y ap pran yon pati nan kòb yo gen nan stock market nan, nan kripto monè, sa vle di fò yo vann, epi kounye la a pou y ale mete kòb sa a nan bond market la de preferans, kòm yield yo kounye an li monte. Donk, ki sa w gen pou veye? Veye bond market la. Se bond market la ki ka crash e stock e crypto. Donk, ou menm k ap envesti nan stock market, ou menm k ap envesti nan crypto monè, sa m ap konseye w viveman, se gade ki sa k ap pase nan bond market la. Eske Fed, Federal Reserve, yo menm y ap ogmante to denterè yo, byenke ti mesye yo pa gen okenn enterè pou yo fè sa nan moman an, Men, ou pa janm konnen sa k ka pase, kote ke yo pa gen le chwa, yo oblije monte to a, menm si yo monte l gradyèlman. E ofiramezi ke y ap monte to a, enben ofiramezi gen moun k ap retire kòb yo nan stock market la, paske y ap, yo deja twouve ke yo fè yon bèl pwofi pou ane a, ok, it's enough, yo pran pa, yo pran pwati lan kòb yo oubyen pi fò lan kòb la, epi yo mete l nan, nan, nan menm si l fini rès ane an, yo pa fè twò gwo enterè sou li, men omwen kòb la li safe. Se konsa lòm nan fonksyone, se konsa konpayi sa yo fonksyone. Donk, menm si w wè jounen jodi a la, stock market avèk crypto market ap monte paske y ap ponpe kòb anndan l, yo menm y ap vin avèk kòb y ap mete paske yo gen kòb la, yo pa ka fè lòt, yo pa gen lòt kote yo ka al ansanm avè l, paske se sa yo genyen, yo pa gen lechwa. Men, imedyatman ke bond market la kòmanse monte, enterè yo kòmanse monte. Yap retounen nan bòn makèt la. Paske de tout manyè bòn makèt lan nètman pi gran ke stock market avèk crypto market konbine. Menm real estate tou konbine. Bòn makèt lan se li ki pi gran nan tout sa mwen ap di w yo la. Donk, ti videyo sa m te fè l pou te ka konprann e ou menm pou ka kòmanse prete atansyon avèk bagay sa yo. Si w ap envesti, ou bezwen konprann bagay sa yo pou ka fè bon envestisman pou konn ki lè pou rantre nan makèt la, ki lè pou sòti tou menm si w ta gen pou sòti. Ti videyo sa si w renmen l pataje l avèk yon fanmi zanmi. Paske li lè li tan pou Ayisyen konprann bagay sa yo. ke w ke w ap viv etazini ou pa paske wè nan pale de fed se etazini men ke w ap viv etazini ou pa li bon pou konprann bagay sa yo pataje l avèk yon fanmi zanmi nou ka reyisi ansanm nou dwe reyisi ansanm se te James nèg china a mesye ret branche epi ret branche.